nan ka dosye Jovenel Moïse lan men tou pa rapò ak dènye ka ki gen pou wè ak Yonyon chèf gang 400 mawozo a ki kontinye ap fè pale de li baz sa ki kontinye ap fè kidnapin e se yonn nan sa lajistis amerikèn repwoche Yonyon yo repwoche l pou kidnapin 16 misyonè yo lajistis amerikèn ki akize. Germine Joly alyas Yonyon ofisyèlman paske l te konplote pou kidnape 16 ameriken an oktòb 2021 an. Se yon gwo jiri federal nan distri Columbia, Washington ki pran desizyon sa a ayè madi an selon dokiman akizasyon yo. Chèf 400 mawozo a malgre l te nan prizon nan penitansye nasyonal t ap kontwole negosyasyon yo dapre ministè lajistis ameriken Gang Kwadèboukè a te kidnape misyonè etranje yo nan objektif pou te fòse gouvènman ayisyen an libere yon yon Nimewo 1 baz 400 Mawozo a ap genyen pou parèt devan tribinal pou premye fwa nan kad dosye sa a demen jodi mèkredi a e n ap rejwenn Luckson Sainville depi Etazini pou plis detay Luckson Sainville.
Aprè li te fin akize ofisyèlman mèkredi pase a poutèt li te vyole lwa amerikèn konsènan kontwòl eksplwatasyon, magouy kont Etazini, kontrebann ak blanchiman lajan, non Germine Joly reparèt ankò nan tribinal, fwa sa se pou yon lòt akizasyon. Kidnapping. Yon gwo jiri federal nan Distri Columbia akize chèf gang 400 Mawozo a poutèt li te jwe yon gwo wòl nan konplo pou te kidnape epi kenbe 16 Ameriken nan mwa Oktòb lane pase. Viktim yo se te yon bann misyonè kretyen ki t ap travay an Ayiti. Yo te ototal 17. 16 ameriken ak yon kanadyen, pami yo 5 timoun e youn te gen 8 mwa ki te viktim kidnaping sa a. Yo te kenbe laplipa ladan yo pandan plis pase 60 jou avan yo te rive chape poul yo, se sa ministè lajistis amerikèn fè konnen nan yon kominike yo mete deyò madi a. Dokiman akizasyon an dekri chèf 400 Mawozo a kòm premye moun ki akize nan kad kidnaping sila. Selon sa ki di nan dokiman an, Germine Joly alyas Yonyon ki te nan prizon nan Penitansye Nasyonal pandan kidnaping nan te fèt la, t ap dirije epi kontwole operasyon an, men tou, li te patisipe nan negosyasyon pou rive jwenn lajan pou libere otaj yo. Youn nan objektif gang yo te genyen lè yo kenbe misyonè etranje yo, se te fòse gouvènman ayisyen an libere Yonyon nan prizon, selon otorite jidisyè amerikèn yo. Daprè akizasyon yo, nimewo 1 gwo gwoup gang sa k ap fonksyone Kwadèboukè, tout lè li te nan selil li, sanble te rete an kontak ak lòt dirijan nan ekip la pou kontinye planifye tout sa k konsène kidnaping nan epi asire yo lajan an bay. Daprè kominike ministè a, 2 nan otaj yo te rive libere zòn 20 novanm 2021 konsa e 3 lòt te jwenn liberasyon yo blòk 5 desanm. Lòt misyonè yo te kenbe yo te vin chape pou l yo zòn 16 desanm konsa, si n kwè otorite amerikèn yo. Selon Pwokirè Jeneral Merrick Garland, dosye sa a montre Ministè Lajistis p ap ka rive trake pou kont li tout moun ki enplike nan kidnape sitwayen ameriken nan peyi letranje. Li bay garanti gouvènman ameriken an pral itilize tout mwayen ki disponib pou aplike lalwa kont tout sila yo ki mete sekirite ameriken yo an danje atrèvè mond lan. Dokiman akizasyon jodi a montre Etazini p ap tolere krim k ap fèt sou sitwayen l isit kou aletranje, deklarasyon Direktè FBI la Christopher Wray. Li fè konnen enstitisyon l ap dirije a ap kontinye travay avèk patnè entènasyonal li yo pou kapab rive asire sekirite tout sitwayen ameriken epi trennen lotè zak yo devan lajistis. Bò kote pa l, Matthew Graves, ki se pwokirè ameriken pou Distri Columbia, deklare ke dokiman akizasyon sa a se yon etap k ap pèmèt yo rive jwenn jistis pou viktim sa yo ki t ap ofri sèvis yo san lajan ann Ayiti. Avèk patnè nou yo ki gen misyon pou aplike lalwa, nou detèmine pou nou pouswiv tout moun ki komèt zak vyolans kont sitwayen nou yo aletranje pou sèvi pwòp objektif pa yo, se sa li di nan deklarasyon l lan. Sepandan, Ministè Lajistis amerikèn presize akizasyon sa ki nan dokiman an rete nan faz akizasyon, sa vle di moun ki gen non yo site konsidere kòm prezime inosan jiskaske yo jwenn yo koupab devan yon tribinal. Si yo jwenn yon yon koupab de sa yo repwoche l yo, tribinal la ap gen pou detèmine ki pèn y ap ba li an fonksyon de règleman ki etabli epi lalwa amerikèn, se sa otorite jidisyè Etazini yo presize. N ap note, nan kad dosye kidnaping sa a, Germine Joly alyas Yonyon ap gen pou parèt pou premye fwa devan tribinal federal distri Columbia nan Washington, jodi mèkredi 11 me 2022 a. Depi leta Florid Ozetazini, Luckson Sainvil pou Caraïbes FM. Mèsi Luckson Sainvil, alòske li nan prizon depi 8 lane, gang li an te kontinye ap fè pale de li, 400 mawozo ki te twouve l lan afwontman semèn ki sot pase a ak gwoup chen mechan, yon masak san parèy, se konsa rnddh. Dekri batay ant gang 400 Mawozo ak Chen Mechan nan komin Kwadèboukè ak Taba kote 148 moun mouri. Daprè òganizasyon dwa moun nan, plizyè milye moun kouri kite lakay yo lòske bandi 400 Mawozo yo te anvayi baz Chen Mechan nan Kwadè Misyon nan lannwit samdi pou louvri dimanch 24 avril lan, daprè rapò preliminè yon ankèt òganizasyon dwa moun nan ki presize. Genyen 81 kay ak 57 machin ki boule, 51 ladan yo twouve yo nan koridò Djo ak Santo. 57 machin boule nan zòn koridò Djo ak Santo 2. Majorite viktim yo soti nan Bud Bwaye, pami yo 7 sòlda gwoup chen mechan an. Nan rapò sa a, rnddh rekòmande otorite yo nan leta a pou sispann pwoteje gang ak zam, trafik ilegal zam ak minisyon epi kanpe sou. Politizasyon Polis Nasyonal la. Rnddh mande pou gen ankèt ki mennen sou sèten polisye ki ta nan konivans ak gang epi reprann kontwòl teritwa ki anba men bandi yo pandan yap pandan leta ap pwoteje popilasyon an. Sòti koridò Djo rive Santo 2 gen omwens 47 moun ki mouri asasinen daprè rnddh. 23 moun mouri nan zòn Kafou Marasa, 15 moun mouri nan zòn Site Ti Baka ki twouve li ant But Bwoye ak Kafou Mapou. Toujou daprè ANDDH ki presize depi 6 me pase a tansyon an bese nan zòn sa yo pandan li presize genyen fanmi ki te deplase yo ki koumanse retounen lakay yo. 2 gang ki t ap batay yo benefisye sipò otorite yo nan Leta ak moun ki ozalantou pouvwa an plas lan, daprè rnddh. Nan kòmantè li yo, li soulinye jiskaprezan pi gran founisè zam ak minisyon ki al jwenn gang yo se Leta ayisyen. ansyen eli yo, manm sektè prive an ak lòt pèsonalite politik ki vle pran pouvwa a men ki kwè se gang ak zam ki ap kapab fasilite yo, daprè rapò preliminè rnddh.
Plis pase 1000 polisye revoke nan polis nasyonal la sou kòmandman Frantz Elbé ki deja genyen 6 mwa nan tèt enstitisyon an. Anpil nan polisye sa yo revoke poutèt yo abandone pòs yo. 5622 chèk ak 1313 kat debi bnc ki totalize 267 milyon 308 mil 183 goud retounen nan Ministè Ekonomi ak Finans. Desizyon sa a pran suit ak rapò yon komisyon espesyal ki te gen objektif evalye resous pèsonèl Polis Nasyonal la, daprè Direktè Jeneral Polis la, Frantz Elbé. Selon responsab pnh la, mezi sa a pèmèt enstitisyon lapolis la pran angajman ogmante prim de ris ajan inite espesyalize yo ak brigad entèvansyon yo atravè peyi a, repòtaj Johnny Ferdinand. Grangou, chomaj, move lavi, mizè, enstabilite politik, Ensekirite tout kalte se kèk pami anpil lòt rezon ki lakòz Ayisyen ap kite peyi a pa bann pa pakèt chak jou, chak mwa, chak ane Bondye mete. Ayisyen sa yo pare pou depanse tout ti sa yo genyen, pare pou rekòmanse azewo nan nenpòt peyi a, nan nenpòt kondisyon an, jis paske y ap chache yon lavi miyò Ayiti sanble pa prèt pou ofri yo. Nan lis konpatriyòt ki deside lage pye yo a, nou jwenn tout kategori sosyal, etidyan, avoka, Agwonòm, enjenyè, medsen, jounalis, antreprenè, elatriye. Ata menm polisye blije fè vwè l pa rapò sitou ak jan bandi yo achte peyi a lajan kontan. Si n dwe kwè direktè jeneral AI Polis Nasyonal la, dènye moman sa yo gen 1.187 polisye ak anplwaye administratif ki pa mete pwent pye yo nan enstitisyon an ankò, yo blije pase kwa sou non yo. Pi fò nan polisye sa yo mete van nan vwèl yo pou peyi letranje. Pèdi 1.000 polisye ke ou fòme e ke leta envesti ladan yo epi yo kite enstitisyon an kòm nou sot pale de prensipal koz se abandon e gen anpil ladan yo yo kite peyi a nou pa ka repwoche okenn moun k ap chache byennèt li donk li revyen a nou menm o nivo enstitisyon an a nou menm o nivo leta a pou ankadre lapolis la mye pou ankadre polisye yo mye pou ke lè n envesti nan yo pou ke. Yo rete a la dispozisyon de peyi a. Polisye dezète, anplwaye sivil pa mete pwent pye yo, gagòt nan jesyon materyèl pnh yo, se yon lapolis k ap mache bwete. Sa ki pèmèt responsab yo mete kanpe yon komisyon espesyal pou evalye resous pèsonèl pnh yo. Direktè jeneral AI pnh la bay garanti, jefò yo ap rapouswiv pou rive mete lòd tout bon vre anndan enstitisyon an. Gras a rapò komisyon sa pwodui, nou retounen nan ministè finans 5,622 chèk.

308183 goud. Malgre gwo palto nan leta kontinye nan tete lang ak bandi yo, malgre gwo chabrak sektè prive yo kontinye ap fè zam rantre anndan peyi a, malgre wo grade ak politisyen san fwa ni lwa ki toujou nan kòkòday ak gwoup gang yo nan peyi a, lapolis la sanble detèmine pou twouble somèy nèg ak zam yo dènye jou sa yo. Daprè direktè jeneral ahi lapolis la, dènye mezi k ap pran yo la, pral pèmèt yo lonje lamen bay polisye inite espesyalize ak brigad entèvansyon yo k ap goumen maten midi swa pou mete men nan pat kasav zagwo loray tout plim tout plimay atravè kat kwen peyi a. Mezi sa yo pèmèt a enstitisyon an rapidman pran angajman pou l ogmante rapidman prim de ris pou polisye nan inite espesyalize yo e brigad dentèvansyon atravè. peyi a. Si menm polisye ap kouri kite peyi a pou rezon sekirite, popilasyon an ta dwe kòmanse gen bon kè sote a fwa sa. Antouka, aktyèl direktè jeneral enstitisyon an di li renouvle angajman l pou l batay kont gwoup gang yo kèlkeswa parenn ak marenn yo. Sof, obsèvatè avize yo ta ka di Frantz Elbé li ka toujou gen volonte. Men. Si nèg leta yo, nèg politik yo toujou kanpe menm jan, si pa gen pase men ki fèt anndan lapolis la, si pa gen materyèl ak mwayen nesesè, si pa gen bon jan kondisyon travay pou polisye yo, se lave men siye atè. N ap soulinye, anviwon 24 trè aprè DG pnh la fin deklare pwoblèm Matisan pa lwen rezoud, mesye ton bandi yo frape pye yo atè maten madi a, sa yo bliye yo pa fè. Johnny Ferdinand, Caraibes FM. Mèsi anpil Johnny Ferdinand. Lè w bay yon nèg chans, ou ba l chans nèt. E sa k jounal tout peyi? M gentan jwenn lekòl la. M gentan jwenn lekòl kote pwofesè a te sirade tèt demwazèl la, manke al kase tèt li nan mi an. Li pran tèt la, non sèlman li ba l yon sirad, avèk vitès li bay la, tifi a manke al frape fontenn li nan mi an lan. Tifi a menm avèk ògèy di, pwochèn fwa ou ta fè m sa, m ap oblije fè papa pèp la okouran sa n ap fè isi a. Epi l ale dwat nan direksyon an, l al jwenn eskòmòtè parèy li a, epi direktè a voye elèv la ale. Donk, si w pa pran demwazèl la rapid vit, m gen tan pale avèk Mèt Anèl Remi, fanmi an pral nan lekòl la pou yo some w, some w, epi pou mande w domaj e enterè. W ap dedomaje ane lekòl lan demwazèl la sou wout pou l pèdi an, epi w ap bay yon lajan ki ekivalan avèk tout kòb demwazèl la te bay lan avèk enterè. Paran an te bay lan avèk enterè. Paske si kòb sa yo te mete l nan spageti, chè, kòb la t ap pwès. Si kòb sa yo te mete l nan kochon, pa egzanp, kòb sa yo grate kochon ap vann nan zòn nan, kòb sa k te nan men w lan. Ou fin pran kòb moun yo. Ou pran frè dantre, ou pran bagay timoun nan, annik on senp di bagay l ap revandike dwa l, la revolt se la pedagoji de tou lè zoprime, epi ou mete l deyò, epi ou pa remèt li kòb kòb kòb kòb paran an te bay la. Mèt Anèl gentan ap niche prèt kreyòl, poko mèt Anèl, poko, poko, poko, paske m te gentan bay misye chans lan deja, m pa t site non lekòl la, dayè moun ki te voye l ban mwen an pa t voye non lekòl la ban mwen, sa s on lòt moun ki voye non lekòl la ban mwen. Chans se chans. Ou bay moun nan chans, ba l chans nèt. Pa vre, Guerrier? M pa pral site l. Men, tanpri direktè, rele demwazèl lan rapid vit pou l parèt lekòl la. Si se te premye elèv ki ta parèt la avan jounal la fini nan klas li, m t ap kontan. E, e menm fanmi an, wi. Albè menm menm menm, s on moun malad de latèt o pye. Albè pa gen ni madanm ni pitit non. Albè Belris? E vre. Hein? Gade yon serye, yon nèg ki ta gen pitit monchè, li pa t ap pale avèk pitit fi moun ki poko menm gen laj majè nan eta sa a. Chawony! Bagay terib mèt la! Mèwi, bon wi se vre m pa t dwe repete l men l gentan, li gentan pati, li gentan soti. Eskize m zanmi m. Pawòl Albè wi, Albè Belris wi. Albè pa gen ni mennay, ni boubout, ni madanm non. Ni pitit non. Li pa gen boubout tou?
Ah!
Mon chè, ou wè son nèg ki. Ka pa gen madanm, men pa ka pa gen boubout epi. Jan ou wè misye ap degaje andan l la, ou wè son nèg andan l kanni nèt nèt nèt nèt. Ou wè son moun malad nèt, ou konprann? Non son deranje mantal, deranje psikolojik, deranje seksyèl. Donk, misye pa gen, misye pa gen yon poul non. Misye pa gen yon poul. Se sa k fè wè misye frajil nan eta sa. Martine se sè Albert wi. Yo gentan banm detay. Martine ki tap pran kòz Albert kap di ti fi a pa reponn, granmoun ap pale, direktè ap pale, nan ki reponn ou te e sè Albert? Martine e menm bèl ris yo. Li gen pitit li menm?
Martine gon pitit fi wi.
M baw garanti li pap metel nan lekòl frè a, li pap metel nan lekòl Albert a. Pase li pata renmen pitit li ap tande betiz. Albert a menm menm menm yo dim. Prefere yon machann pwason ou ba l move pri, li ba w vag. Men Albè, Albè pa gen, Albè gen pawa lanmè pi mal ke yon machann pwason. Ou pa wè manman elèv la vini, l sal anbe l met dèyè. Li pa gen madanm, li pa gen pitit, li pa gen boubout, li pa gen anyen. Menm yon mouch li pa gen. Bon kote l ye a la a? Yo tou fè l rete la a. Fè l wè doktè, fè l wè psikològ, fè l wè doktè, mennen l nan kla. Klassen Macken, kouman konpay sa rela anba la, Massen Klay, men met kòd nan tèt li, desann la avè l, paske, ou konprann, li ka gen pwoblèm, paske pwochèn fwa m se wòch li pral voye, sinon al lage l nan lari a la, epi mete sou sak sou tèt li ankò la, al wè l pèdi lekòl lan la, non sa ka kase tèt tout moun k ap pase, kraze vit machin moun, ou konprann, mete yon kòd nan tèt li, trennen l, mennen l nan Massen Klay la, Matin, m ap tounen sou ou wi, tande Matin, ou pa ka yon manman pou w se konsa w aji.
Ok. Nou ale Jakmèl avèk Eli Lòveyis piske nou aprann lapolis fè yon kout filè byen bonè maten an kote gen plizyè endividi ki jwenn arestasyon yo. Eli, bonjou.
Bonjou Guerrier, bonjou Pierre Renel, bonjou Bob, bonjou Tipis ak oditè Karayib. Nou nan vil Jakmèl kote depi plis pase yon semèn la se blakawout total piske. Ensekirite lakòz kònn kèk radyo pa ka rantre nan vil Jakmèl la selon responsab edh yo, men sa pa anpeche lapolis nan sidès yo mobilize pou kapab tabli lòd ak lapè nan vil la. Fòk nou di la nou nan paraj komisarya vil la puiske sdpj ajan udmo yo yo fenk debake nan komisarya avèk yon ventèn jenn gason pami yo gen yon minè. Anben, yo pran nan yon nan kad yon arimaj ki fèt nan lokalite Bodwen vil la. Anben, moun sa yo, yo te genyen pou yo te kapab jwenn yo, se pa rapò a yo gen akizasyon asosyasyon malfektè, yo se de moun ki ta enplike nan boule mache vil la, nou raple ki te boule nan jou pase yo, epi tou yo ta enplike nan sa ki gen rapò avèk moun k ap vòlè nan mache a, zafè machann yo. Alò la, poko genyen dekantasyon ki fèt, men ventèn jenn gason sa yo nan komisarya a aktyèlman, e SDPJ pral genyen pou tande yo yonn pa yonn, e aprè gen posiblite pou ta genyen ki jwenn liberasyon yo, men se apèn operasyon an mennen. E gen operasyon sa kap kontinye piske n deja konstate genyen ajan udmo yo, SDPJ, yo deplase pou ale avèk tout materyèl yo pou al kontinye mennen operasyon an men mesye sa yo, yo nan komisarya vil la. Men fòk nou di nou menm nou pa gen posiblite pou di kiyès ki kiyès men lè nap gade jenn gason sa yo, yo parèt yon ti jan dwòl dwòl, yon ti jan ak do touni, ti bout kanson, yon ti jan. parèt dwòl, men nou poko konnen si te genyen nan yo ki sa swa ki soti nan lòt zòn, men selon SDPJ, enben yo ap genyen pou tande yo nan kèlke minit ankò, jisteman pou kapab fè dekantasyon sa ki sa klin yo kapab rantre lakay yo, men lòt ki sa gen akizasyon yo vrèman peze lou sou do yo, tankou n te di tout alè asosyasyon malfektè, enplikasyon nan ensandi mache a e nan kesyon vòlè nan mache a tou, enben yo kapab yo menm gade avi jis pou kapab ale parèt devan yon jij natirèl Guerrier. Se konsa sitiyasyon an aktyèlman prezante nan vil la. Men fòk nou di, avan yè, nan rantre vil la nan blòk. Bassin Kayiman gen yon jèn fi ki li menm viktim kote li resevwa yon kout manchèt nan kwis, enben jèn fi sa ki ap swi kap pran swen lopital Sen Michel Jakmèl li revele se ta de plizyè moun li te wè ki te gen manchèt e gen selon sa l di ta gen moun ki te gen lòt zam nan men yo tou, enben yo ta pran tout sa l te genyen e li resevwa yon kout manchèt e pou lenstan lap resevwa swen lopital la e siy ki montre ta gen. Yon ti van vyolans, panik, ensekirite ki vle boujonnen nan vil la pa rapò a zak sa. Men, selon lapolis ak lòt otorite yo, yo mobilize pou ke yo mete bout nan sitiyasyon sa yo puiske yo pa rapò a ensekirite ki jisteman ap grandi nan kapital la, enben yo ap veye pou ke pa ta genyen enfiltrasyon oubyen de moun ki nan kouri ta vin kache. Nan vil Jakmèl ki se yon vil pa rapò a lòt vil nan tout peyi a ki parèt yon vil pezib e yon andwa kote moun ta kapab viv nan moman n ap pale a. Eli, Imaj sa a vrèman chokan. Li se yon imaj vrèman chokan. Mwen menm mwen di w m devaste lè m wè imaj lan epi m ankò devaste davantaj lè m aprann se moun, se kouzin yon pwòch mwen. Di nou non, e ki lè l te ye lè yo koupe pye demwazèl sa nan eta sa? Nan ki ou menm ki al lopital lan, èske priz an chaj medikal yo, yo fèt kòrèkteman? Èske Jakmèl kapab jere sa kòrèkteman? Paske m wè pye an pratikman e prèske koupe de bout a manchèt lan.
Alò, efektivman, li parèt nan imaj la trè grav, men sepandan. Responsab yo nan lopital Sen Michel Jakmèl nan nivo pa yo, yo ap fè dilijans, nou pa konnen eske ka gen konplikasyon ki ka mande entèvansyon nan yon lòt lopital men sepandan nan nivo pou lenstan yo pote tout sipò a demwazèl la e l ap resevwa swen pou lenstan lopital la men swivan jan l prezante li vrèman parèt dwòl e nou panse Sa pral depan de medsen yo nan nivo kapasite yo pou konnen si yo ta, si sitiyasyon an ta depase yo men pou lenstan l ap resevwa swen nan lopital la, nou swete ke pa ta gen plis konplikasyon pou ta mande l pou l ta sibi transpòtasyon. Ou pa gen ide sou lè atak lan te fèt sou li an? Alò selon selon esplikasyon dam lan li pale de vè 8 9 vè nan nan aswè bon nou ka konprann pa rapò lè a ki chanje se pa yon lè ki te trè ta pase sa men se nan lè sa yo antre 8 9 vè nan aswè nan zòn basen kayiman e sitiyasyon an li li pwodui selon esplikasyon dam lan ki di li te wè gen 2 moun ki ta gen revòlvè selon sa l di e te gen ki gen manchèt e se avèk manchèt la yo ta e e sèvi pou te kapab. fè agresyon fizik sou li. Nou gen kèk jou nou pa t tande ka ensekirite sa yo a repetisyon konsa nan depatman Sidès lan. Sa k pase egzakteman? Ki sa ki alabaz? Alò, jisteman, pa bliye depateman Sidès la li nan peyi Dayiti men. Toujou k genyen yon seri de ti zak ensekirite ki pwodui men ki nan zòn rekile. Piske nou ka di nan jou pase yo te gen yon jenn gason yo jwenn nan yon zòn nan yon premyè seksyon kay Jakmèl kote yo te jwenn li mouri rache avèk manchèt. Bon se de bagay ki parèt ta enkyete peyizan yo men nan sant vil la E toujou genyen de moun ki ap lanse alèt pa rapò a kèk moun yo wè ki ta parèt dwòl dwòl, ki pa sanble se de moun k ap viv Jakmèl. Nou konnen depi kesyon ki gen rapò avèk Matis lan, nan vil Jakmèl gen de moun ki ap rantre sòti, gen de moun ki vin afème kay e se sa k fè genyen pou lenstan anpil moun ki yonn ap veye lòt pa rapò a zòn yo abite pou pote anpil prekosyon pa rapò a moun k ap vin afème kay. Men jisteman pa rapò a jan oubyen pozisyonman vil Jakmèl enben li trè difisil pou ke zak sa yo ka rete boujonnen. Sa ka rive gen yon ti aksyon ki poze men nan konpòteman moun Jakmèl e nan fason y ap viv dayè otorite yo menm pale nan laprès pou di enben li pi fasil pou on moun ki ta gen yon zak pou ap vin fè pou se lapolis ki tou pran w paske popilasyon an Mwen dakr san li kapab mete siwo enben sa mete enben nenpòt moun ki ta gen entansyon pou ta vin poze yon zak nan vil la enben li gen posiblite pou li menm li pase alenfinitif paske jakmèl moun yo yo se de moun ki gen yon konpòteman ki aparamman dou men lè y ap gen pou defann yo yo kapab defann yo avèk yon nivo ki trèzelve enben fò m di w Bob malgre ou ka wè kèk ti. zak ensekirite a parèt pou boujonnen, men nan sa n sèten li pap ka rete kontinye paske okawou popilasyon an ta jwenn yon moun ki ta poze yon zak nan sa k gen rapò avèk istwa vil la enben ou kapab pase alenfinitif enben fò n di malgre ti etesèl dife sa yo ki parèt nan vil la men nou asire n yo pap ka kontinye parapò a jan vil la li konstitiye. E koute Eli, bandi rete bandi, Pierre R. Guerrier, kriminèl rete kriminèl. Sa vle di ke yon moun kap di lak bandi, ak kriminèl, mwen di w son chans, son risk ou pran o maksimòm, paske kriminèl, bandi yo pa gen eta dam. A nenpòt ki moman yo ka vire pwojektè lan kote enterè yo ye a. Donk. Nou konnen ke apre batay gang kont gang, gang ak gang si w vle, ki te genyen nan plèn nan, gen anpil andwa ki gen de moun ki debake, gen moun ki an difikilte sèt, konsa tou gen move zafè tou ki debake k al pran refij yo. Men nou wè ke gen de nòt ki sòti, gen de mizangad ki bay, tankou nan Mirbalè, meri a sòti nòt, Guerrier Pierre R, Kabarè, Akayè, Laskawobas. E kap ayisyen trè byen PR. Men lè nou konnen Sidès lan Jakmèl son vil kotyè. Ki mezi meri an li menm li pran avèk flanbe moun kap debake nan depatman an?
Alon Sony di Bob, Pou moman m ap pale a, pa genyen ofisyèlman yon mezi nou kapab di meri Jakmèl li pran, men tou senpleman nan sa nou aprann se ke rankont ki toujou fèt ant otorite avèk otorite yo, yo toujou mete lapolis an alèt pou di yo dwe siveye. Kesyon rantre vil la, piske n konnen vil la parapò a rantre li ki kapab bay debouche a posiblite pou de moun ta vin kache. Sof nou kapab di nan komin Tchòt, nan komin Tchòt nou konnen genyen majistra komin Tchòt la ki gen yon operasyon yo rele fouke enkoni. Fouke enkoni se yon se non li bay operasyon sa pou ke nenpòt moun k ap rantre nan komin Tchòt, enben moun sa yo dwe tcheke l pou konnen kiyès. li ye e moun sa e si tout fwa se ta yon pitit komin chòt enben moun sa e li vini lakay fanmiy li enben fanmiy li sa li genyen pou l al deklare nan meri komin chòt la pou di li genyen yon fanmiy li ki t ap viv nan lòt zòn men ki rejwenn li nan komin chòt enben pou yo pou meri a kapab konnen men nan vil jakmèl nou pa ka nou pa ka di nou genyen yon yon yon nòt ofisyèl oubyen yon dokiman ofisyèl ki di. Kòman konpòteman an pral ye parapò a moun k ap rantre, kòman pou yo kapab tcheke yo, men nan komin Tyòt nou konnen genyen ofisyèlman yon operasyon ki rele Fouke Enkoni yo lanse pou ke nenpòt moun k ap rantre nan komin nan menm si w te pitit komin nan men fòk meri a okouran kilè w te rantre e kisa w vin fè, konbyen tan w ap fè.

Moun ki kapab idantifye w, piske nenpòt moun kapab viktim si yo pa konnen moun nan.
Pwoksimite jewografik Kwadèboukè, Gèrye, yon gang tankou gang 400 Mawozo, otomatikman gang nan rive Ansapit. Li Jakmèl tou. Ou konn sa m di w non? Li ka rive Jakmèl alèz. De Ansa Pit a Jakmèl pou yon ti bato etsetera donk fòk gon kontwòl. Wi fòk gen kontwòl. Fòk gen kontwòl ki fèt. Enpi PRR Guerrier sa m pral di a fò men kanbyen menm pou jan jistis la fèb la jounen jodi a la lwa di talion ta sipoze yon akonpayman paske gen gen de bagay yon moun fè gen de bagay yon moun fè mwen m ap mande pou kisa lejislati ayisyèn nan pa repanse lapèn de mò Paske se konsta sa prezidan Salvador a fè. Li imajine ke eske l ka ap soudwaye gang detanzantan pran trezò piblik lan. Se swa ke w pran lajan trezò a, ou soudwaye gang pou achte yon kalm, yon lapè aparant nan men yo. Epi tou rego pa bouche menm jan avè nou. Lekòl nasyonal pa repare. Pwofesè pa ka touche. Doktè nan lopital. ap fè grèv, lopital pa gen gan, pa gen sereng, epi nou achte yon kalm aparan nan men bandi, nou pran resous ki.